Fèt la te patisipe nan yon emisyon nan maten sou Magic one le 28 out 2020. Nan emisyon sa misye patisipe a l frape, misye frape fò! Misye frape notamman sur la nouvelle constitution. Misye peze sou sa, se te enpòtan pou li fòk gen yon nouvèl konstitisyon. Misye te klè, misye te klè fòk gen yon nouvèl konstitisyon. Apre entèvyou sa misye akòde an, e m pral di nou yon bagay anvan m rive nan entèvyou a, m pa konn si anglè a pral bon paske sè dènye tan la anglè yon ti jan bay pwoblèm, pito m di l an kreyòl, panse de fwa Avan w aji. Mwen m konn kijan l di an anglè men m vle asire m ke anglè a se kòrèk. Men jan m di l an kreyòl la la li pa deranje pèsòn. Panse plizyè fwa avan ou aji. Peze mo k ap sot nan bouch ou yo. Evite di nenpòt bagay a bouch ou. Pwovèb kreyòl, Bouch manje tout manje, men li pa pale tout pawòl. E son grenn, son ti mo! Jis un tout petit petit petit petit mot ki fè jodi an la a, On nonm wap chache Anel Belizaire nan tout lari Pòtoprens ou paka jwenn li, se jis Kwadèboukè pou wa jwenn li. Un tout peti, peti, peti, peti, peti mo. Boukante la parole. S-o-t-e, sote. Men ti mo ki peze akseleratè a. Pou Anel jodi an chita kot Anel se eut eut tou peti peti peti mo de silab so te enben anpil fwa mo k gen de silab yo se de mo k ekstrememan danjre kisa m sot di la ankò banm reprann mo ki gen de silab se mo k ekstrememan danjre. Kisa ou di? Dye. Dye, sa fè konbe silab? On sèl silab. Sa tan, sa fè konbe silab? De silab. De mon, sa fè de silab. Mo sa yo danjere. On revyen sur dotre mo ki ka evantyèlman. Deranje. N ap tounen. Abityèlman, menm jan pou jounalis fè l, menm jan de enjenyè fè l, menm jan anpil agwonòm fè l, enben avoka yo fè l menm jan tou. Nèg yo gen yon bèl gwoup kote ke yo fè de deba, yo fè de echanj eksetera. Epi lè bagay la fin pase nan maten an epi nèg yo ap fè de twa ti kòmantè. Epi avoka pèp la ok wi gon zanmi ki dim eme tou se sak fè lanmou an terib konsa tou pa zafè respè wi e gon zanmi ki wè men sa m renmen chal joam chal joam e mesye pa kite tansyon moute w chal jo. Charles Joram, pa kite tansyon monte w dakò, e men ret rete rete rete tande radyo a sa fè m plezi mèsi paske w ap tande m wi enben nan maten lè mèt Dorval fin pale pou pou pou pou Pluden il etait extrèmeman elokan misye t ap poze de pwoblèm anpil moun renmen l e misye di ke li menm li bay remèt peyi a lavi l. Lè misye fin fè kalite superb entèvansyon sa selon anpil moun, enben bagay la pat ret la puiske deba a t al fèt sou gwoup avoka yo. Deba al fèt sou gwoup avoka yo kote ke genyen de kòmantè k ap fèt, de nèg k ap eseye pale sou kestyon, sou sa k rive a, tou sa.
Radio Mega.
Epi, m pral pataje l avèk nou paske, bon, mwen menm, pa prensip, m pa fè emisyon poukont mwen, m fè l avèk tout moun e m fè l avèk de eleman a lapui. Ban m mete l sou pwofil mwen pou tout moun kapab plizoumwen wè li, pou yo kapab li l ansanm avèk mwen. Paske emisyon sa a, Boukante Lapawòl lan, se yon emisyon ki pèmèt nou konprann mye sa k ap pase anndan peyi a, men jan n toujou di l lan tou, men yon lòt bò, ban n posiblite tou pou n kapab pale. Nou gendwa pa ka pale jodi a, men n ap gen pou n pale kanmenm. Ban m voye l bay 2 kote pou ke nou kapab wè l jantiman. Ok. Sa ap pèmèt ke nou gad yon ti bagay bon. Li pou pèp la kapab wè l. E ok. Men sou tripotay lakay nap wè l epi map mete map mete premye an sou pwofil mwen. Epi na fè yon jan ke nou gade l ansanm epi nou li l ansanm omwen na pèmèt ke moun yo konprann. Men yon ti jan piti wi men asire n ke nou li l byen. Ok. Men na fè zoom sou li. Ann fè zoom sou li epi nap konprann. Dakò. Nap fè zoom sou li. La. Ok. Kouw! Li tonbe la. Bon. Pandan nèg yo ap fè deba, e paske sa m di n, sa m fè mwen menm, lè yo voye screenshot gwoup avoka a ban mwen, mwen wè yon non avoka ke m konnen byen, se mèt Beniswa Detounèl. Maten an m rele mèt Detounèl, m di, mèt Detounèl, èske. Gon komantè ke w te fè sou yon deklarasyon André Michel te fè. Eske se, eske l otantik? Misye di m wi l otantik. Men misye sezi, misye di m kote w jwenn li? M di non men l gaye, li gaye sou rezo a men sèlman m te bezwen konnen si l otantik. Mèt Detounèl Beniswa di m wi efektivman li otantik. Mèsi Mèt Detounèl paske ou te konfime sa pou nou. Ok. Men sa Mèt, men n ap li avè m, nou li l, n ap gade l la pa egzanp. E Andre Michel di, mwen espere batonye a konnen e non ok li kòmanse konsa, yo di m e batonye a fin politisyen nèt, li te sou majik 9 maten an.

Yo dim radio a pa pase byen, fo radio a byen pase Gonayiv mesye. Non se serye, fo la byen pase Gonayiv. Se lemond ki pou ap tande sa la sèl. E pi misye kontinye pou l di, Mwen espere batonye a konnen koze chanjman konstitisyon sa a, se yon koze eminamman politik. Chak gen pozisyon pa yo sou kesyon sa. Anvè chak moun. Il faut evite les amalgames. Kounya mèt detounenl reponn poul di li se avoka, li son sitwayen epil se batonye. C'est légitime que la question de changement constitution l'interesse. Sa se mèt detounenl ki di nèg a se avokal ye, misye son sitwayen, Epi l se batonye, se yon bagay lejitim pou kesyon konstitisyon enterese l. Sa pa ta sipoze kòm si yon bagay ki pou deranje. Ok. Kounye a, an n gade dezyèm paj la. Kounye a, men lòt koze ki vin pale ankò. An n ale, n ap gade l la. Mèt la di, N ap pale de André Michel, avoka pèp la. Nou menm nan opozisyon an, nou pa nan koze chanjman konstitisyon ak Jovenel Moïse. Depi yon moun mande chanjman konstitisyon ak Jovenel Moïse, n ap konbat li san konsesyon. Depi yon moun mande chanjman konstitisyon ak Jovenel Moïse, il devient automatiquement un adversaire politique. Nou menm nan opozisyon an, nou pa nan koze chanjman konstitisyon ak Jovenel Moïse. Depi yon moun mande chanjman konstitisyon ak Jovenel Moïse, n ap konbat li san konsesyon. Boukante lapawòl.
Depi yon moun mande chanjman konstitisyon ak Jovenel Moïse, il devient automatiquement un adversaire politique. Gon ti mo la k deranje. N ap konbat li. Konbat. La li tap pale de se de batonye avèl tap pale. Nap konbat li san konsesyon. Ohh mo sa fò. Konbat. Il est né le 13 mai. Il est Toro. Je suis né le 22 mai de la même année. Je suis pas sûr, se yon opinyon ke m ap emèt la hein, m pa si ki lè, menm jan l te di l ap mete dife, se m pa, m pa kwè, m pa, m pa konnen. Sepandan, sa m kite l pou dcpj jere. Ok m pa gen m pa gen twòp m pa gen twòp kòmantè m kite sa pou dcpj wi sa e dcpj kap jere l sof ke sa yo te aprann mwen menm depi m tou piti evite fè moun menas map konbat map sote map tiye map kraze map brize ti bagay de silab yo evite yo evite sa. M pa gen kòmantè map fè. Rès la pou petèt moun kap mennen ankèt pase mwen m pa gen okenn ankèt map mennen. Gen nèg ki di lankèt ankèt jounalistik. Non, ou pa gen pou mennen okenn ankèt jounalistik. Dcpj sezi de kesyon an, ou menm gen de fèk vin devan w wap gade wap analize ou di rès la e pou dcpj. Men yo te aprann mwen sa. Gen de batay politik ou di wap mennen fò w pridan ladan l. e fòk pou fòk egzakteman konba ke w di w ap mennen an, ou di se pou majorite a, se e se pou sa pou w mennen l, se pou majorite nasyonal la ke pou w mennen l. Gen de ti modèl menas w ap fè yon moun ou pa pa fè l. E imajine w, ou fè l se yon gwoup kote ke w ap jwenn avoka souflantchou pouvwa a, k ap bay tripotay, k ap k ap pote ale. Ou ap jwenn petèt moun k ap travay pou sektè prive, moun k ap travay pou tout kalite moun. Epi, kèlke zè apre, ou di w ap konbat yon moun, kèlke zè apre epi moun nan mouri. Bon. Epi podyab ou, ou gen dwa pa pa menm gen okenn lyen ak kestyon an. Ou poko wè pa egzanp yon moun. ki fin menase yon lòt moun epi gen yon lòt menm ki te gen yon pwoblèm a moun sa a epi l tou ba w responsabilite sa a, l di w jere sa e se vre ou te gentan anonse ke w ap w ap w ap fè moun nan mal epi gen yon lòt moun ki te gen pwoblèm avè l ki tou jere sa epi tout responsabilite a vin tonbe sou do w. Boukante lapawòl kounya petèt. Sa ka rive, lè w rive dcpj, gen de eksplikasyon ke w pral bay. Ok, pase chak mo yo, yo vle di de bagay. Konbat, sote, eksetera, yo genyen kanmenm de konotasyon, gen de jan ou itilize yo, gen kontèks. Antouka, mwen menm sa yo pa twò, pa twò enterese m. Gen de zanmi ki di sa e divèsyon. Nan lavi fòw gen kapasite sa a, si w moun vre pou w di kèt la a gon ti pwoblèm. Ou wè nan fè pa gen divèsyon. E dcpj kap travay pa gen divèsyon non. Ou wè dcpj kap fè djòb la pa gen divèsyon. Se dcpj kap fè djòb la pa gen divèsyon. Dcpj ap pran an kont tout sa ki lye avèk sitwayen an, batonye a si w vle, avan menm ke l mouri. Bon, m pa konn kòman vi santimantal misye te ye, eksetera, m pa konnen. Men dcpj ap eksplore tout Kalite pist. Tout endis, tout ti koze, tout ti pawòl kèlkonk. Bay chache ap chache. Yo pa t la yo menm lè bagay la te fèt. Y ap gade. Moun sa a, sa a se yon moun ki tèt li kre. Gen moun k ap di e divèsyon. E pa divèsyon, nan e fè. Men yo la. E fè yo ye, e pa divèsyon. Se fè.

Ok on est patient e pa nou menm ki pral detèmine ki pral di se moun non e pa nou menm kap fè sa dcpj ap mennen ankèt li e lap tande tout kalite moun kèlkeswa moun menm si on moun pa egzanp te vann mèt la on fritay. oubyen menm si te gen yon moun m pa konnen. E dayè, y ap telefòn mèt la yo jwenn li si w vle, yo gen kapasite pou yo ale nan nenp tout kèlkeswa konpayi telefòn nan pou yo jwenn ak tout moun li te fè kontak, kèlkeswa moun li te pale pandan jounen an. Dcpj ap di w ann ale, ann fè yon ti koze. Yo pa, e pa yo, pèsonn pa di ki moun ki touye entèl, e pa sa. Men chak grenn moun ki te gen yon lyen kèlkonk avè sa a, monchè, y ap tcheke w. Menm jan yo tcheke sitwayen an e, e, e, e, Guerby Blaise lan, ki li menm deja fè zèl, ki di l an Frans, paske li di ke y ap menase l ale. Men gen lòt, m konprann, se plis ke nòmal. Ok, nou p ap rete twòp sou kesyon sa a, piske gen yon bann lòt sijè fò n eseye avanse sou yo. E, emisyon sa a rele Boukante Lapawòl. Boukante la parole. Voilà fò fò toujou di moun yo sa. Raple yo se boukante la parole ke yap koute la. Boukante la parole.
Bon! Koze gang nan Pòtoprens.